Bonjou bonswa tout fanatik kòman nou ye Byenveni sou chanèl Wilky TV Jodi a nou gen yon emisyon san manti E byenveni a ou menm ki nouvo sou chanèl nou an, si w apèn rejwenn nou, donk e n ap jis mande w kapab abòne nou, epi like ti videyo sa w ap gade a, konsa ou kapab jwenn tout dènye videyo nou genyen e ke n ap lage yo. Donk, jodi a la a, nan e emisyon nou genyen an, nou gen e kòlèg mwen e ansanm avèk mwen la a, e nou pral bay kèk verite

Nou retounen apre poz la fanatik nou yo e nou pral prezante w zanmi nou an ki ansanm avèk nou an jouk nan deba san manti a sou chanèl nou an ki se Wilky TV donk zanmi nou sa kap fèt kòman ou ye vin pale nou avèk sou chanèl nou an vin pale nou ou konprann vin di fanatik yo kisa ou pote pou yo jodi a
Ya bon anfèt e map salye tout moun nèt e kidonk ou menm ki te gid e ou menm ki gentan abòne ak chanèl la deja mwen salye w ou menm tou ki poko abòne mwen konseye w fè sa pou w aprann plis bagay de nou menm e anplis tou tout bagay ke w pa konnen nap nap fè yon fason jis pou n ka twouve mwayen pou n ka ede w konprann nou pap ka fin ba w tout bagay non men kanmenm nap mete w nan chemen. Wi m kwè tout moun konnenw deja non pam se black milan ok Ya Wilky mwen kontan la avèk ou aswè a e kanmenm map salye li kenbe ki sou plato a kameraman nou an
kap ban nou imaj la ok ya donk Wilky map tann ou men dim vrèman kisaw kite pou mwen kisaw gen pou dim aswè a paske. Bon antouka map ret tann ok ok mwen la map ret tann ou dim kesyon kite pou mwen. Ok e kom jodia nou pa wè w black la e eske ou ka dim kisa k pase nou pa wè w menm e bon dim sa k te pase jodia menm ou konprann.
Monchè banm bògè pandan se tan w pa wè m pandan jounen an la m t al legliz maten an.

Men sof ke, lè miche pran, lè, lè pilòt la pran pat kawoutchou anlè a, ou konnen m pa pale anglè, sof ke m tande yap pale, ou pale plizyè lang nan langaj ou an, lè di lè ou pale plizyè lang pou si ou menm ou ta pale, kidonk ou pale espanyòl, anglè, e dòt lang toujou, e yon fason wap tande sa ap di a. Sof ke lè yo tap pale, yo te bay yon dènye grenn mo an fransè, yo fè konnen ke. Yon konpay kaoutchou wè zak dra. Nia.
Haiti avion sa li menm li pa pa gen selman nap priye Bondye selman pou. Tande tande lè fin konpay kaoutchou a nan priye nap priye Bondye epi apre ti tan nou wè avion kanpe. Pandan avion kanpe epi yo fè nou konnen ke tout moun rete la kite sentiu mare pa fè kin mouvman yap vanje nou.

A yo konnen depi m pa koute moun kap di w sa tou non pou kapè di w ke moun sendomeng nèg chili pa dyaspora tout se dyaspora ok a yo depi w nan lè kaka w nan nan biwo western union nan kit nan cam depi w nan lin nan kanmenm se dyaspora w ye dyaspora k voye w ok bon bon lè avyon kite m pat konnen si avyon pran direksyon sa avyon fin kite èpòt la yo t a pòtoprens

Koubyen nou se nèg Gonayiv? Tout tè lavil la sanse vann nèt. Pam pa jwenn ti kote l achte pou l rete menm. Ou konn sa pam ap fè? Pam ale nan peyi manman m. Kote manman m soti a gen anpil tè, vye tè mòn ki pa fanyen. Ou konn sa m di w non? Wè, yo pa fanyen.
Ok, ou konn sa pam fè?
Pam pran tè yo pa ti sak, pa ti bokit. Ou konn sa m di w la wi?

Tè sa se desann ki baw tè pa vre? Ya, li pa byen li banm li banm papye ayiti tè ayiti yo Anmèd si baw papye ayiti se ke tè map diw la menm sa se gran grann manman manman m ki se Catherine flon Ya Catherine flon banm vle kout dapo drapo ayiti a wi Ya se li banm anm tè kote manman te a wi.

Koman nèg san defo a. Nou pa gen defo menm madanm nou avèl nou bay lajan sa kontrole wè sa m di non manje fèt ou gon defwa wè m pap baw manti lèm ayiti m te avèk madanm mwen gen de lè li fè manje m pa manje non tèlman m renmen li m paka manje non m konn fè 3 mwa m pa manje wi.

Mwen menm lèm te ayiti donk ou konn m pat konn nan travay donk ou konnen m lèm te ayiti m te ti minis
ti minis m te ayiti ti minis ou ti minis minis nan mesye lèm pale w de ti minis gen gwo minis gen ti minis sa vle di papam te minis.
Nan, pa pote minis. Papa m te te premye minis sou Jean-Claude Duvalier. A, sou Jean-Claude Duvalier?
Kòman w fè kite, kòman w fè kite Ayiti vin bò isit? A, mwen pa fè nouvèl. Non, ou pa fè nouvèl. Non, sou, si w pa fè nouvèl. Gade pou w wè. Nan tout, e, e, nèg ki Ayiti yo, politisyen kèlkeswa, èske pitit yo Ayiti? Non, pitit nèg yo pa Ayiti. Non, pitit nèg yo pa Ayiti, monchè. E men, lè, tande, lè, lè t ap voye Jean-Claude ale, kounye a la. E tout nèg yo te gentan kouri pati, ou konprann? Paske te gen anpil bouray. Kounye a lè lè ap bay, mwen m chwazi m vin isit. Kounye m chwazi m vin isit, kounye a ou wè tout nèg yo, yo voye pitit yo Miami, kounye a la ou wè depi lè sa, tout chak nèg voye pitit yo Miami, Canada, la France. Mwen m chwazi m vin isit monchè. Haa sa vle di Eee men ki sak pozo vini isit la mesye se pa pou ki pou yo vini isit. Ah mwen m vin isit monchè m vin isi bon konn nan tout peyi e papa m te pou te ban mwen te di m eske m bezwen al kanada oubyen li te bezwen m al etazini oubyen la frans.

M pa gen tèt chaje non sofke non non non sofke m kite sa ok dayè m pa nan ni politik moun pa pale ni kazèk ni anyen dakò mèsi frè m ok bay pwoblèm donk m kontan m te avèk ou la frè m bon m pap ka rete konsa m di w nan se ton plèzi se ton plèzi ya li di donk black melon koupe tèmine deba nan men mwen li pa vle kontinye ankò fanatik yo pa bliye ou sou deba san manti. Verite point com nou pa nan bay manti fanatik yo donk se sa nou te pote pou ou jodia e pa bliye ou menm kap gade ti video sa si ou nouvo sou chanel nou an ou nap jis di ou kite yon abone pou nou sou chanel wilky tv a epi like ti video wap gade a epi Kòmante pou diw kòman ou te wè nou tap byen pase nan deba a la a, vin di kisa ou panse, kisa ou renmen nan tout verite sa nou bay yo, kisa ou plis renmen. Konsa nou menm nap fè w repons, nap remèsye w e nap tounen ri. Lòt ti detay pou ou. Donk Black men lan di dènye mo avèk fanatik yo kap tann ou dènye mo l avèk tout fanatik yo. Bon vrèman vrèman m kwè ke tout moun deja konn non an se Black men lan ok e anplis map remèsye ou menm ki donk ki kap gade nou ki sot gade nou kòm tray sa paske pou tande sam pral di a fòk ou gade videyo a dabò pou ka tande ok e anplis map remèsye ou Ew pa konprann kòmsi. Pa fache m fache non sof ke mwen m pa renmen antre nan politik dayè ou konnen lè se levanjil ou ye tande depi se levanjil ou ye levanjil pa konn nan bay politik ok depi se levanjil ou pa nan fè politik mwen m pa pale ou de kazèk de bagay non non non se sa fè m kite misye la ou tande misye gen plan pou lay fè pou lay prezidan lòt bò epi menm lap banm minis non non sof ke mwen m pa bezwen bay sa yo donk m pa ladann ou wè sa m di w la mwen m pa ladann sof ke m di w sa mwen m te konn travay nan semityè ayiti wi Mwen mete w nan dyob la, se dyob sa w. Nan tout plan m pou m ale Ayiti, se plan sa pou m ale Ayiti. M pral fè yon mòg Ayiti, ou wè sa m di w la. Epi yonn nan fason misye ap fè m ri. Mwen pral fè mòg la Ayiti, kidonk, lè m premye fè mòg la, fè m ap fè l, m ap gentan fè nou konnen tou. Ret branche sou chanèl la ok. Toujou, toujou fè sa. Kite yon kòmantè pou mwen, di kisa w renmen de mwen menm. Di, di m kisa w vle m pale w de mwen ok. M ap fè sa dakò. Mèsi anpil, se te yon plezi dakò. Ok se te yon plezi pou nou te la avèk ou nan ti video sa fanatik yo mèsi nap kwaze nan lòt ti video ankò ki pi bél ok babay a la pwochèn yes.